Gad on koze Antounèka dat lapriyè m mande Bondye on moun rayi moun pam nan map kitel ale. Al ale wè ee kounya se renmen l renmen ti nèg la ki fè l gentan vin pran pòz li la wi li te vle wè e nan men l pou l te ye e piyay. Mwen menm bebou m pap kite nèg sa pou Widiana cherim nan ee mwen menm gentan renmen nèg la wi.

Epa m rele w byen move epi talè a w ale pou retounen? M pa konprann. Finalman machè, s on kat ka fouye! Kèlkeswa kote m pase m kwaze avè w. Estadens fè w konprann se renmen m renmen w. M gon kè menm jan a tout moun tou. W wè chyen anraje tankou w? Se moun anraje tankou w pou t fonksyone avè w. Men dènyeman se ou k te fè m frape w. Sa pa t nan entansyon m. Dayè tou, w konnen mwen monchè. Bon m di w. Poukisa w te ban m manti? W te bezwen retire m sou ou? Poukisa w te di m ou gen sida?

M ka akonpanye w? Wi papa m. Bon ok. Fò m ta mennen w lopital wi. Non, ou pa bezwen fè tout sa non cheri. Ou byen janti, ou pa bezwen fè tout sa. M santi m bon. A non cheri, men ban m di w, ban m di w, m se yon moun tou. M gen sè, m gen manman tou. Ou konprann? Sa va, m santi m byen. Ou ap antre?
Wi, m pral lakay, m ak machin pou m ale. Ebyen fò n ta kenbe kontak wi. Pa gen pwoblèm non.
Ban m ba w nimewo telefòn mwen. Ou vrèman saj.
Jan de bagay sa yo e pou kont ou pou gade yo, ou pa gade yo bò kot moun non. Ou si gen sezisman pou wè l pou kò w. Fout! Gad yon malpwòpte! Apa l pozitif? Epa vre? An kòmsi fanm sa te konnen l gen sida epil kouche avèm vre? Ok pa gen pwoblèm. M pral rele l la. Non, m pa ka kwè bagay sa. Kòmsi m tap ekri ba medam yo bagay sa rive tout bon? Non monchè. An kòmsi son madichon m rale met sou tèt mwen? M tap chache m twouve. Ok ban mwen rele manzè pou m konnen.
Stadens? Alo? Wi alo Widiana kòman w ye? M anfòm wi Stadens e ou menm? Ou ka imajine kòman m ye. Sa k pase sa w genyen? Alo ou te vin ak sidon lan dèyè w ou vin ban mwen n kounye w ap vin mande m kòman sa? Kisa ankò Sanens? Bon m gen sida w gen sida sa l ye nou pa ka viv ansanm nan? M te di w e jwe m t ap jwe kibò e te tout bon e e te tout bon vre? Bon m sore m Sanens. An la m te di w m fèt a tout janm maladi m nan sanm nan ou te panse se manti? A kwa bon pou m ta bay yon manti konsa sou tèt mwen Sanens? Kounya la malgre w konnen w gen ou vin ban mwen malfète jodi a Li pozitif. Mon cheri sa wap dim nan. Nou pa gen pwoblèm. Mwen menm patap janm jwenn, patap janm jwenn yon moun ret avèm. Sa vle di m fèt avèk jèm maladi an nan sanm poum te mouri vèv. Ebyen ok pa gen pwoblèm tande. Wap e kòm e kòm e chache wap chache wap jwenn tou. M te di w pat met kapòt, sa wap dim la. M pat di w pa met kapòt cheri. Aww evre?
Ebyen ok pa gen pwoblèm.
Sa pa diskitem tande oh. Mwen menm tou ma mache bay li. Si si sa w la pa gentan pran ladan l. He
Kisa sa Nitz? Sa vle di ou te koupe sa m nan san kapòt? Wi m kouche avè l san kapòt. Ou fout mwen sida, m fout li sida e m ap mache bay li. Gad on istwa!
Anben e mwen sèlman w t ap bay li? Mache ale, alo Lamia tande!
Alo! Sa Nitz wi? Gadel fèmen nan figim. Kèt menn sa lèz koupe fia san kapòt shit kounya poum gen sida pou sèm nan gen sida e mwen krakoz sam pral fè.
Gadon blòd kòmsi ou tande tout sam tap di yo. Bon tou kap pran zonbi ou pa ou mouri deja. Ah bon Ou gen sida kounye w pral bay popilasyon w sida. Wi m pral pwopaje l wi sa w tap di ankò. Men ok wè sida sa lap ret nan moun dò m pral di tout popilasyon tou ou gen sida. Bon ou menm ou ka pran ladan l tou. Kiyès sa? Ou menm? Bondye pou mwen se nan lapwèt mwen m kwè Dieu seul me voir tonnè boule m janm lèd lèd konsa kèm lèd sa vle di banm di w bagay zanmi m lè w pral bay li a manman w ka pran sa w ka pran tout fanmi w ka pran tou. Tan m di w bagay, si w pa t met kapòt sa pa vle di pou w al mache bay moun li. Ou wè mwen menm, Bondye fè m pa gen fanm, m reziyen m jan m ye a la. Sa vle di ou menm si w gen tan gen dwa pou w reziyen w mouri avè l. Bondye fè w, ou gen tan mouri deja, ou pa se yon tou de blan, ou gen tan zonbi. Ey pandan m ap di w sa, si w ban m yon 50 goud tou, m pa t ap pale non. Kote m jwenn 50 goud sa? Ou pa janm pa sou mande men. Banm diw bagay e antouka zanmi konsèy m ka ba ou, ou ka fè plis tan avè swiv doktè byen epi tout bagay fini zanmi. Ket menn, fòw pa di sa non menn, fòw pa mache di sa non menn. M pa wè w wi, ou ka viv, banm esplike w, lè w gen sida se pa vle di lavi fini pou sa zanmi, ou tande sa m di w? Sou pwoteje tèt ou. E vye fanm yo rele Widiana an wi menn. Banm di w bagay, lè w gen sida, ou pa pede itilize sa k rele sèks la. Sa vle di, ou ka swiv e, kijan yo di bagay sa? Baz, ou pale twòp ok.
Ou pale twòp baz, mèsi, mèsi. Ou pale twòp monchè. Wet la ou pale, ou pale, ou pa janm fini menn. E, antouka, kote, kote vèy la ap fèt? Èske anba pye mango a? Mèsi baz. Stadens, banm di w bagay, gen 3 bagay ou dwe konnen. ok.
Premyeman, swiv doktè e dezyèman e pa mache bay li paske humm e twazyèm nan mta diw m gen pinèz pou vann ou tande sam diw ou ta lage yon vye 25 goud nan menm. Men pou sa manzè fèm nan m te dwe mache bay li wi. Kisa w pral mache bay la zanmi. Pa gen pwoblèm baz e pito mèt pase tcheke yon 25 goud nan menm.
An pa gen pwoblèm.
Ok menn.

Gade, men, banm di w, ou wè sa w wè nan papye a e sa a? Lè m fin fè sa m anvi fè a epi w a esplike bay sa? Christoo, fè wòl ou tande Christoo. Baby mwen anvi w. Christoo, fè wòl ou tande Christoo. Ou pap konprann mwen non. Sa w wè pou chalè m gen nan bouda m la, ou pap konprann. Babe, Hein. nou pral fè yon ti benyen, aprè pou n fè tout bagay. Christoo, ou wè jan m ye la, lanmou pa enterese m la. Baby, ou konn sa k pase?
M poko konnen non.
Jodi a nou pral fè l yon lòt jan. Yon lòt jan?

M rayi m rayi l lè wap fèm sa wi menn m di w yon bagay kounya la wap nève m menn. Ou gentan pa bezwen m ankò la? Epa kesyon pa bezwen, m di w lèse m ale bagay lanmou pa entèrese m ret la yon sèl bagay ou menm. Sak entèrese w papi?
Mwen menm m konn sa wi baby an al fè l babe an ale. Christoo ou mèt ok wa gentan pase kote m Christoo. M mèt pase kote w? Non m pa di w pa m pa di w pita non. Sonje m pa sèlman m pale avè w wi. Love you beb.
Ey Stadens kanpe tann mwen la. Stadens tann mwen ey apa wè m ou vini pou kouri. M vini pou m kouri kòman pou m kouri a. Stadens sòl fè la ki reyaksyon l ye. Oh oh. Epi gade, m pa konprann ou. Apa avanyè lè w vin lakay la ou nèk wè sèm nan ou kouri. Poukisa w kouri la? Ou Gade, rekonèt? eh, pa vin tounen sou kenn bagay an Non, avè m pa la non. tounen sou li an, men ou kouri ou al ou fè moun devan sèm nan, oh oh. M deja tou nève nève m nan. Nève w sa se nan ou menm li ye sa Dens. E lè m fè w Enhen. nève a? Sa k genyen ankò? Sa k poukisa ou te wè sèm nan ou kouri an e sa m mande w? M te jis kouri, m te deside kouri, m kouri pye m pou mwen. Oh, konsa menm?
wi e. Ah e konsa kòmsi wap di ou renmen m sesi sela ah e e e e reyaksyon sa banm wè ou te konn renmen m nan. Renmen sa e e e te nan istwa lontan m te wèl men pou kounya jodia la pa gen afè renmen lan ankò. Ebyen koulye pa banm sekretè antrepriz yo ankò cheri. Ah
Any fout e poko janm sak pwoblèm nan. Talè sak pwoblèm nan menm sak pase menm. Talè a
m sot lopital m fè tès yo fè konnen kem gen sida. Kisa!